Si ou menm ou son moun ki gen lide pou ka vann sou ebay ou sipoze konnen kisa mo sell through it la li menm li vle di. Kisal vle di pou ou menm kòm yon seller and ki enpòtans li. So sell through it la se li menm ki pwal detèmine how fast ke pwodwi paw la li menm li pwal vann sou platfòm pa egzanp ebay la ke nou pran egzanp de li menm nan. An nou pran egzanp la gon pwodwi ke ou ta vle liste sou store paw la pa egzanp an nou di ou ta vle vann dlo sa sou store ebay paw la so lèw ale nan search ebay la otomatikman premye bagay ou sipoze gade of course se kantite nan pwodwi sa ki liste And once ko fin fè search la anba nan ekran lap diw me konbyen nan pwodwi sa nan search results la ki afiche pa egzanp si kwèl make 80 oubyen 10 sa vle di gen 80 pwodwi ki liste oubyen 10 ki liste and once ke w fin wè sa ou sipoze al gade nan sold listing konbyen nan pwodwi sa li menm ki vann deja so once ke w ale nan pati sold la nan filter w ale nan sold lap montre w egzakteman anba menm kote a me konbyen nan pwodwi sa ki vann deja and se lè sa menm sell to rate la li pwal jwe yon gwo wòl pou ou pa egzanp si ke w wè nan dlo sa li menm gen plis pase an nou di 50 nan pwodwi sa ki listed and then lè wal gade nan pati sold la gen sèlman 8 nan pwodwi sa ki sold lè sa nou ka di ke sell through rate sa li menm li pa bon paske si ke kantite pwodwi ki liste a li pi ba ke kantite nan pwodwi sa ki vann sa pa yon good sell through rate ditou but lè nou ka di sell through rate sa li menm li bon pa egzanp si ke ou wè gen plis pase 50 nan dlo sa ki listed and then ou wè nan sold la gen plis pase 200 oubyen 300 ladanl ki vann Lè sa nou ka di li good. And konsa tou si w wè ke gen 50 moun ki liste pwodwi sa, 50 product, nan search result la, and konsa tou gen plis pase an nou di 50 ki vann tou, lè sa nou ka di sell through rate sa li menm li normal. And youn nan bagay ke ou menm ou ka fè tou, ou ka fè kalkil sa, jan ou ka wè nan ekran, se konsa ke ou menm ou ka fè kalkil de bagay sell through rate sa, pou w ka konnen egzakteman kòman ke pwodwi sa li menm li pral vann, ou ka kalkile pousantaj sa. So ou menm ki son ebay seller, kòmante anba video sa, eske ou menm ou te konn jan de bagay sa, Avan ke w ale nan stò pou w ka achte yon pwodwi, eske at lis, pwodwi sa li pral vann rapid vit? Paske majorite nan nou menm nan depi ke nou ale nan stò nou wè pwodwi a yon ti jan bèl, nou konn otomatikman pran l lè fini al liste stò pa nou an, an pansan ke pwodwi sa akoz ke li bèl gen moun ki pral achte. Majorite fwa, sa se yon gwo bagay ki wrong ke w pa sipoze fè, ou sipoze al tcheke jan de data sa yo first pou w wè eske pwodwi sa genyen ki listed premyeman, and yon nan bagay ke m renmen fè ke m itilize at lis, App sa ki rele Sellraise. Sellraise sa li menm lap pèmèt ou pou ka pandan ke ou nan store a menm, fè screenshot pwodwi a, fè fotol, and then lap di ou men konbyen kòb ke lap vann, and yon nan bagay ki pi enpòtan ankò ou pa pral bezwen al kreye okenn deskripsyon. Sè ke la menm ou fin fè foto a lap moutre ou tout enfòmasyon yo nèt, deskripsyon, an nou di bullet points and title, everything. And sèl bagay ou menm ou ka bezwen yon ti jan chanje of course se pri a, si ke ou menm ou pa ta vle liste pwodwi a nan pri ke yo moutre ou la, featured la, ou menm ou ka toujou mete pri pa w la nenpòt jan ou vle a. But. yon bon fason, nenpòt pri ke Atlas Ebay ba ou, ou sipoze al tcheke nan sold listing pou wè egzakteman ki, konbyen kòb ke pwodui sa ki te, an nou di resamman te vann nan, konbyen kòb li te vann. Si ke pa egzanp ou te wè dlo a li te vann pou like 23 dola, ou menm ki gen nouvo dlo sa la, ou ka bat pou li sèl an nou di 23 oubyen 22 dola, nan yon sans jan ke m toujou konn di a, bat pou li sipò l an ti jan pi ba ke, an nou di lòt konpetisyon ki genyen yo, sa ka yon ti jan ba w yon edge. And nenpòt lè ke w pwal kreye listing sa sou Ebay, M pap janm advice ou menm pou al an usine kreye listing sa from scratch. Li pap bon. Si ke ou menm ou ka ale nan menm pati sold listing nan, lè fin ou klike sou sa ki te gentan vann nan, anba oubyen anlè nan ekran paw la, ebay ta sipoze baw yon bouton ki make sell one like this menm jan avèk sa ke ou te genyen an, si ke ou di konsa ou gen youn deja, ou ka otomatikman klike sou button sa li menm lap pèmèt ou menm pou ka at least e kreye listing sa and tout data sa yo ap gentan pull up pou ou. Sèl bagay wap bezwen make sure ke ou fè at least. Add yon deskripsyon de pwodwi sa konbyen kòb ke wap vann li and konsa tou add pwòp foto paw paske li vrèman enpòtan pou ka look professional pou ka fè pwòp poto paw and yon nan bagay ke map ankouraje jan w ka wè nan ekran la sa se jan de ti limyè ke mwen menm m itilize at least nenpòt lè ke m pral fè foto pwodwi sa yo and sa se jan de papye tou jan w ka wè nan ekran ke ke m itilize ke wap ka jwenn papye sa yo nan dollar tree papye blan sa yo of course wap ka fè foto pwodwi paw easily sou li so ou menm kap gade video sa de bagay ebay la Probably si w rete jous nan fen sa la, sa vle di w vrèman enterese pou w ka vann sou entènèt la de bagay ebay yo. Kòmante anba video sa ki lòt platform ke ou menm ou vann sou li deja and ou ta vle m fon pale de li.